Salui avèk vouzè ki a regade de mwa, paske le Fransè ke Jezi vini pale avèk vou tout ki ap gade le cho. Je si vou prezante sèt cho ojoudui, le cho komedi nèt ale. Wi, le cho komedi nèt la cho. Yon nan yo, an tou lè ka na konje fout yo. Bon, an tou lè ka je si envite vouzè pou vini regade le cho ansanm avèk mwen. Ki se Lecho komedi nèt ale. Sou le chanèl le maestro yve CLK si vouzèt poko abòne abòne vou kounya menm san sa Jesús ap kraze le dan de vouzèt kou a yon chaplè haa abòne avèk le chanèl maestro yve CLK epi regade le cho avèk nou Cho komedi nèt ale e san pè san pèdi tan wap klike la la wi la epi abòne lè w fin abòne ban nou like.

Ke nou tap tann byen depi byen lontan ki se ti silab e se te maten ou pral gade cho sa m deja di w bonjou se te apremidi tou m deja di w bonswa e jodi a nou vin avèk ti silab nan cho sa kote ke nou pral konnen se kiyès ki ti silab ye e nou pral konnen kèk bagay de ti silab ti silab ou nan cho a avèk nou kòman w santi w nan cho a. Mwen santi m trè byen epi m. M kontan paske m nan show sa pou nou di. Waw waw waw waw kisa kisa kisa nap di pou ti silab mes amour kisa nap di pou ti silab. Bonjou. Bonjou ou bonswa ok ti silab e premye kesyon nou gen pou ti silab e se kiyes ou ye e ki kote ou soti ti silab. Mwen se Roben e Guillaume m fèt nan repiblik dominiken men non atis mwen se ti silab.

E nou gen yon premye kesyon, sa se yon fanatik ki te di pou nou poze w kesyon sa a. Eske ou konn vòlè sen goud manman w?
Mwen ka di w, m pap ba w manti. Yon sèl fwa m te pran lajan manman m, sèl si yon jou m te grangou, men pa te gen yon pyès moun lakay la. M te nan chanm manman m, m pa konnen.

Mwen mwen non Ok Kom ou di ou pa konn tande men yo te dim konsa si ou konn tande si ou te konn tande se koman li konn ou konn tande yap fèt Bagay li pa konn tande ou tande Non se sa menm deske li pa konn tande e mwen menm bon se mezi kesyon sa ou mwen gen pou disilab e li fè kont efò li reponn tout kesyon jan ke li reponn Mpa di banm manti men disilab sou bay Mpral mennen ankèt sou ou si ou bay manti nan show a map retounen nan show a ankò Mfè fanatik yo kado Ok.

E, nou kontan gen ti silab nan kanton an. Èske ou pa gen ou pa gen yon salisitasyon w ap voye bay papa w oubyen manman w oubyen yon fanmi w? Ou gen ou lib pou di, o m salye chak moun, m voye yon salisitasyon pou Ruthdiles, di, ou lib pou fè sa wi. M salye tout moun k ap gade m nan show a kounya la nan apremidi sa.

Ayy la ou dou la wè tout bagay ou kenbe ponyèt ou nan men apre a wap fwape tèt ponyèt la se konsa wap fwape. Bon mezanmi se konsa e nou fè nan cho a se ke nou vin fè cho a se pou pandan ke wap konnen kèk bagay de atis yo epi pou ou genyen dan ou tou paske se pou sa nou fè cho a e se pou sa nou gen avoka malpris la avè nou nan cho a se pou fè nou griyen dan nou e disi la bon kò men vini kraze cho a nan men nou sa vle di m pa koman m te kapab remèsye disi la bon kò. E pou fason ke li prezante l, e pou fason ke li reponn show a, monchè, ta sanble m ap di se la Boncoeur pou fè l pran wi. Non, sa pral depan de repons fanatik yo, paske se fanatik yo ki pral deside si Ti Sila ap bay manti, n ap retounen pran y ankò. E sa se yon gran bagay. Anfen, mes amours, n ap kenbe Ti Sila rèd rèd. Ou menm ki toujou ap gade Ti Sila, toujou pataje Ti Sila pou Ti Sila rive kote Ti Sila vle rive a. Men atansyon Ti Sila, yo di m gason demon, èske e vre?

fason ke nou kapab e toujou edel pataje fim nan paske pèsikisyon se pa nou vin al pèsikisyon se ti sèl la ki vin al pèsikisyon sa vle di e bagay nou wè kap fèt nan fim nan se pa nou menm se ti sèl la sipòtel sou Kaden Production fè fim nan rive pi lwen kotel dwe rive pou plis moun kapab rekonèt ti sèl la sa vle di mwen menm se fason sa mwen kapab edel se edel pataje wi alèz alèz tande pataje pataje pataje pataje jiskaske e si yon moun pa pataje sa wap fè.

M konnen mizè tout gason, m konnen nèg pa pwèt anyen, m konnen nou, m konn mizè a. Nou mèt poze nou, jè ti Siteren map vin avèk son yo pou nou. Jodi a pa gen son, ti Sila ou pa konn bagay sa yo, se timoun li ye, ti Sila pa wè. E malgre map fòse li banm yon ti bagay, li pa kapab, m konn. Li pa konnen, si li pa konn bagay. Antouk, li pa manti non. Ake tè yo, ake tèt nan kò yo, fò moutre tout. Enbo! Mèzamou, mèsi anpil avèk chak fanatik ki tap gade nou. E pa bliye pataje show sa pa janm neglije pataje pataje like kòmante kiyès ou ta renmen nou pran ankò se te chwa ou ki te chwazi ti silab nou baw ti silab ou renmen nan pwochèn jedi si Dye vle a ou chwazi kiyès ou ta renmen epi pou nou ba ou moun ou vle a sa vle di mèsi a ou menm ki ta gade mèsi a ou menm ti pral kòmante mèsi a ou menm tou ki pral pataje pou plis moun ka wè ti silab. E nou remèsye Tisilab tou ki te patisipe ansanm avèk nou. Se te yon reyèl plèzi pou Tisilab te ansanm avèk nou. Tisilab anpil respè, m ko ou paske m wè se yon pyès pa menm gen ponyèt non frè. Mèsi mes amours, se te yon reyèl plezi pou nou te ansanm avèw pa dèyè kamera. Babay epi bizou. A la pwochèn. Sa w ap di Tisilab? M toujou fè yon ede moun pataje, kòmante epi bay like. Ok, bay like. Depi yo di w bay like, se bay like. Se pataje like la. Se pataje like la.
Respè avèk ou.